M gen randevou avèl li pa janm vini li blom.
Men ou te rele misye ou pat ka relem pou mwen fèm yon lòt kay pou ou.

Bon dja pou rekonpans nou.
Nap jwe pou ki pou. Wi m konn sa. Nap pale. Pitit. Se yo ki al kay moun yo. Moun yo di yo pa gen avè w. Kisa wap fè? Kòman kisa wap fè a? Pa fè bagay konsa pitit. M gentan konvenk li wi. Ou konnen Ricky. Gade. Tout sa m di l se sa. Ou konnen se timoun pa m li ye. Tout sa diw se sa humm. Wap tonbe nan zen wi a bagay sa. Tonbe nan zen?
E sa ou panse? Lèfini tou m wè gen yon ti fanm mèg ki parèt la, ou rekonèt se yon ti aransan nan sèl, pye l chèch pase ki sa, Ki tifi mèg sa? Ti sèl la, ti sèl la, m pa konnen konbyen jou li fin fè, li pa vle wè m non, si l konnen jan m pa vle wè l tou li tap sot kite kay la la. Konsa ou poko janm jwenn yon moun ou renmen wè w, tout moun toujou gen defo pou ou. Bon pou pale defo w genyen m pa janm di w anyen kon ap vin di m tout pou pale gade pa vin gate sanm tande Ki defo m genyen?
On pila on pakèt Humm.
Humm an palan rele sèvant lan non pou m wè sak fè w rayi l la. Sa pou avè l?
Paske m bezwen wè l. Sèvant vin avè l pa di m lè m pa la ou vin la non Lè fini menm ou menm solo wap rayi l Sandji Sandji Bon kot tifi sa ye la Sandji.

Ou pa tande sa, ou chita sou li? Men je m chèch. Kòman je m chèch la? Te kwè m pa t renmen Ricky?
Peu importe, m pa bezwen renmen Ricky depi m fè jalouzi pou li. Lè m bezwen pase strès, m ka fè jalouzi pou li. Epi tou, ou byen konnen, ou byen konn sa m anvi fè, ou pa bezwen ap vin mande m pawòl. Pousa tout pale anpil sa yo la menm? Avedi tout kou m te pran m pa p remèt yo, epi gad ou poze m twòp kesyon de bagay Ricky sa tande.

Wè gen de bagay m bezwen fè yo map fè fè mwen paske gen de mò ki pou fèt se ou k pou fè yo pou mwen bagay sa yo twò piti mwen mwen menm. M pap sal menm non san pou ou non.
Epa m la pou mwen w. Wap tou touye m. Map touye w non cheri.
M pap touye w kounya paske m bezwen w wè ti sè w la ap fon kran epa se sou li. Si w wè m konplis.
Eeh.
Epi gade telefòn sa map kraze l nan men w tande swa m vann li oubyen m touye w. Mwen m sa pou w di se bon moun wap ekri sou mwen la oubyen wap rekòd mwen pou w bay Ricky. Se mwen se ou tou. Tisana map fon krèy pase sou li tou. Wap wè se konsa ke li rela lèm pote video a pou tande ma chère.
Espri kriminèl sa fò lèd anpil nou mèt al bay retire li. Kòne ap chante, m pat konn se ti sè kòman nèg la rele kò li? Richard. Ase ase! Asasen kriminèl.
Woww mesye gad yon jès te lougarou mesye m sezi pou li anko sal te ye la li pat renmen frèm nan epi ou byen al pral marye avèl e mesye wè sa lap chire ui paske lè maryaj la fòm lage video sa sou gran ekran pou tout moun wè vizaj li m sezi pou li mesye humm de gen rezon pat fèl konfyans nan li gen ze cho poul foure nan bouch mwen m sezi pou li oh.

Demwazel silvouplè ou ka redesann jim mwen. Problem non.
Sandji gen yon moun ki vin kotew.
Oh bonswa mesye Joe. Bonswa Sandji kòman ou. Mwen anfòm wi e ou menm. Nap kenbe.
Bezwen ou pitit sak pase. Ah ou konnen m la m poze.
Ou pa fè dezòd? Non, m pa konn fè dezòd, Mesye Dre. Mwen kontan sa.
Kenbe la. Konsa, menm si yon jou w pap travay isi a ankò, pèsonn pap gen anyen pou yo repwoche. Oke? M pa t gen chans gen sè, men Bondye fè m kado w, m ka di lavi a mete w sou wout mwen, Kòmsè, m panse, menm si m pa gen lò ak dyaman pou m ba ou, men m gen yon pakèt konsèy m ka ba ou ki ka ede ou, si w dakò pratike yo, k ap ede ou chak fwa w ta vle tonbe yon kote, w ap sonje kisa Joe, gran frè w te di ou, e m panse sa ap ka ede ou sou wout lavi a. Ok, sa vle di w pa gen sè, mesye Joe? Bon, m tande m gen youn wi, men m pa konnen l. Sa k fè m di w li konsa, paske manman m te fè sèl mwen menm avèk papa m. Apre sa yo te vin separe. Papa m t al fè pitit avèk yon lòt dam. Yo di m li fè yon pitit fi men papa m vin mouri m pa t gentan konn sè a kounye a. M pa janm kwaze avè l ankò. M pa konnen èske yon jou l ap vin sou wout mwen menm jan m kwaze avè w la men. Men priye pou sa. Pou kounye a m gade sèl ou menm m genyen kòm sè. Ok. Ok mesye Joe. Waw. Antouka istwa la vrèman tris wi mesye Joe men. Ou konnen, e konsa bagay yo ye. Mwen menm tou si m te gen yon gran frè, m te gendwa petèt pa t vin travay la kòm sèvant. Bon, se lavi. Pa dekouraje pou sa k rive. Dèfwa lavi se konsa l ye. Anpil bagay ki rive, m ka di se yon egzamen yo ye. Ou wè sa m di w la? E tout sa k rive, li te gentan ekri. Se konsa pou sa te pase. Si echèk pat egziste, reyisit pa tap gen sans. Ou konprann sa m di w la? M konprann wi, Se mesye lavi, Djo. ann pran lavi a. Pran lavi kòm èl vyen. Dakò a sa k vini e sa k pi enpòtan an se kòman m pral jere sitiyasyon sa a. Nan sa m ye jodi a, kòman m ap jere tèt mwen ladan pou m sòti ladan l. E sa tout moun dwe konnen. M E pa chita ap plenyen pou kote w ye a. Jodi a, sèt w ap travay kay moun. men èske w ap fè vi w la? E sa k pi enpòtan, ki sa w pral fè pandan w la demen si Dye vle pou w rive kote w vle rive a? Pa kite rèv ou mouri anndan w paske w ap travay kay moun jodi a. Ou konprann mwen, sè? W ap travay kay moun, di tèt ou, w ap pase yon moman la, apre sa pou w kite la pou w ale, pou w avanse vè destine w. Oke, cheri? Wi, m konprann. Antouka, mèsi! Pa gen pwoblèm cheri.
E, ou menm, bon dat sa mwen vè w jwe Iber a, ou pa janm tounen? Bon moun yo pa wè w wè yo, epi tou e li ki Joe a? Ou wè se gangan yo pa t konnen pou jan w mache. E li Joe a menm wi, lè fini w konn sa pou w di w. Jan l pete l, k ap jwe Joe Joe l la, ou gen w plimen dèyè a wi. Ou panse tout moun se menm jan avè w? Wi bon menm jan avè m.
Antouka mèsi anpil Mesye Joe. Ah San, pa rele m Mesye Joe, rele m Joe oubyen gran frè. Ebyen ok, gran frè Joe. Paske e lavi k fè m kado.
Dakò.
Bon, m pa prete non, m oblije ale. Men avan m ale, ou sonje m te pwomèt ou yon bagay? M pa sonje, kisa?
Eeeeee baww! Ooh!
Mèsi! Ooh! Mèsi, mèsi gran frè. Kòmanse nap ka pale kounya menm si m pa vin la epi tout ba ok. Ebyen ok.
Dakò ti chéri. Dakò.
M byn ale wi. Oh m kwè w tap rete fè jounen ak nou jodia. Non m gen kèk ti bagay pou m al regle. Epi tou m pa anvi rete ankò tou.
Se sa madanm. Wal swiv Joe?